22 septanm 2023, mesye teworis sa yo te anvayi Sodo deja. Yo te anvayi Sodo, lè yo te anvayi Sodo, premye ak yo se te komisarya yo te boule, touye moun nan lari a, yo te tiye anpil moun alepòk, piye kay moun e sezi tout sa yo te jwenn kòm materyèl woulan pou kapab non sèlman piye kay moun men bwote ale sa yo te jwenn e yo te kite peryòd sa avèk yon gwo doulè e pou kèk moun ki te oblije m ta di dekapitalize moun ki t ap fè efò men dekapitalize men avan sa rive mesye sa yo yo gen yon estrateji pou yo prepare lopinyon yo te pran pretèks sou baz ou raple w te genyen sa n ta ka rele masak sous matla apre masak sous matla anpil moun te kite zòn ti tanyen sous matla Yo te abrite yo Sodo. Yo te abrite yo Sodo sou pretèks ke te gen anpil ensekirite, e donk yo te vin abite Sodo. Moun Sodo te twò kontan pou akeyi yo. Efektivman, gen de moun ki te se pou rezon ensekirite yo te vini, men pandan anpil moun te vini pou rezon ensekirite, anpil nan nèg teyoris sa yo Souvan, anpil nan yo te pwofite voye fanmi yo e al chita nan Sodo tou sou menm pretèks ensekirite a. Pandansetan, yo t ap fè biznis. Biznis pou travèse katouch, pou travèse zam, pou travèse evantyèlman dwòg nan Sodo. Yo te pran Sodo kòm yon lye, piske Sodo pa rapò avèk Tit anyen. pa rapò avèk kote baz yo ye, donk Sodo se anviwon 45 minit pa rapò avèk Titlayen, si machin nan pap kouri, si se yon machin ki se, ki chaje. Donk, lè m di yo t ap prepare lopinyon, se te estrateji sa yo te itilize pou yo te kapab abitye, kòmsi yo vin nan popilasyon an, Sa kap pla gen nèg plasa avèk fanm fisodo gen nèg nèg ti tanyen plasa fisodo nèg fisodo plasa avèk kòmsi yo vin entegre yo epi antretan moun pa konn kisa yap regle men m te toujou gon kesyonman m di bon gen moun ki nan kouri chak swa m wè yo gon fèt yap fè m tap kesyone m tap pale a plizyè notab sou kesyon sa m di men gen moun ki nan kouri chak swa gon fèt yap fè m pale avèk pi wo otorite nan nan leta tou pou m te atire atansyon yo pou m te di yo Lontan, lè te genyen envestigasyon tout bon, lè te gen yon polis ki te fonksyonèl, depi se bandi yo te konn ap chèche, se Sodo souvan yo te konn al al mare nèg sa yo, m ka raple m notamman nan peryòd Mario Andresol te dcpj. Se Sodo yo al mare yo paske moun sa yo gen deregleman kote ke yo pa ka rate okazyon sa a, y ap vin Sodo kanmenm. Swa pou yo vin renouvle regleman yo, swa pou yo vin mande lòt regleman, men yo vini kanmenm. Donk lè sa a, se nan moman sa yo te konn pran yo. Men m di, vwa ke kounye a nou nan yon sitiyasyon anòmal, lè m ap pale a dirijan yo, m di yo m ta swete ke nou teni kont de, pa sèlman Sodo, men de Plato Santral, nan moman lame te egziste, se te toujou de moun ki te nan elit e lè an gen de meyè ofisye yo te gen epi ki soti nan akademi yo, se toujou yo menm yo tap voye kòmandan distri oubyen kòmandan nan Plato Santral paske Plato Santral jewopolitikman, jewostratejikman pou moun ki gen dimansyon pou konprann sa map di a se yon lye ki m kapab di si m di l an bon kreyòl N ap di s on kalfou 5, e lè w ap mache nan lari, se kalfou 5 la se pa yon bagay ou rankontre souvan, se raman ou rankontre l, men l gen yon enpòtans pou konprann. Kalfou 5, dan lamezi ou Plato Santral konekte avèk Lwès atravè Kòniyon, Gran Bwa, pou desann nan Kwadèboukè, Tomazo, etsetera, Li konekte avèk lwès atravè Ti Tanyen pou antre Ti, soti Sodo tonbe Ti Tanyen, apati de Ti Tanyen ou ale Kabarè, ou al Akayè, ou al Sous Matla e ou al nan Bwa Mayi tou, tout kote sa yo ou tonbe Pòtoprens. Li konekte avèk Latibonit atravè Pon Sonde, donk depi ou pase Mibalè la a, ou oubyen ou pase pa Ti Tanyen lè peyi a te nòmal, donk ou tonbe E nan wout Ponsonde, ou pase Madansi, Masikòt, ou tonbe Lachapèl, Dechapèl, etsetera, epi ou nan Latibonit. Li konekte avèk le Sid, alo, le Nòdès. Li konekte avèk le Nòdès, li konekte avèk le Nò, li konekte avèk, pou moun ki konnen wout Savann Djann, Mayisad, Sen Michèl, pou tonbe Sen Rafayèl, etsetera. E de Sen Michèl, ou kapab antre Marmelad, donk li konekte ak Nò. atravè Bawon, Rankit, etsetera, tout kote sa yo. Donk li konekte, li gen yon liy de fwontalyè ki sou 6 komin e anndan Plato Santral la avèk la Repiblik Dominikèn. Sa vle di, sa vle di nou gen yon liy fwontalyè ki osi long e, e, e si w rantre nan zòn Los Pozos, Se kòm si ou se vwazen avèk komin ki rele Banica nan Repiblik Dominikèn otomatikman. Bon, m pa bezwen site tout pou moun ki konn Plato Santral, men ki konnen ke Plato, Rankit, tout kote sa yo. Donk Plato Santral pou mwen se yon lye tèlman estratejik pou moun k ap gouvène peyi a pou yo ta konnen. Se kote pou yo ta bay anpil enpòtans. anplis de enstalasyon estratejik ke Leta a genyen nan Plato Santral, notamman, m ta kapab di Pelig, ki genyen yon sous denèji ke peyi a depann de li, donk se yon kote pou yo ta toujou gade sef, kote pou yo ta toujou gen gwo kontwòl sou li. Donk depi ou di Plato Santral, yo ta deja wè se yon ze pou yo pa jwe avèk li, se pa yon ze yo pral voye anlè pou kraze nenpòt ki jan. Pou lè gen gouvènan tout bon, yo ta dwe konnen se yon zòn pou yo pran an men. Donk m te plenyen anpil, m bay de done pou bagay ki rive 22 septanm 2003 a, lè gang yo fè premye aparisyon nan Sodo, pou l pa t rive. A bon, a grand stipefaksyon m, mepri, mepri, ensousyans, iresponsabilite, enkapasite, enkonpetans fè sa te rive. Donk, se te le ka. Kounye a nou vin tonbe nan sitiyasyon nou ye jounen jodi an, yon sitiyasyon kote Sodo yon dezyèm fwa, atravè menas ki te gen sou Mibalè depi vandredi 28 mas mesye yo te rive ensandye pòs tè wouj pou moun ki konn ap pran wout pou ale Plato Santral. Tè wouj se kote kounye a y ap vann manje, kote machann yo konn ap fè ti degaje yo eksetera lòske monte mòn nan. Enben, pòs sa a te deja pa gen polis ladan l e Mibalè t ap goumen lontan. Depi 22 septanm 2003, Mibalè antre nan yon kad de rezistans pou sa k rive sot do a pa rive l eksetera. Enben, E pòs sa yo t ap mande pou voye polisye ladan l pou kapab rive asire popilasyon an omwen de trajè yo de wout la pou rive Mibalè. Ebyen avèk mepri pa janm gen anyen k fèt. Ebyen e vandredi 28 mas mesye yo te rive pran zòn sa a yo esandye l. Bon l te deja vid li pa t gen polisye men yo esandye komisarya sa a e yo fon pòs ladann donk menas sou mibalè kòmanse e anpil moun ki nan zòn nan ap rele otorite mibalè ap lanse kri piblik sou radyo pou di e ke zòn sa kounye a se gang yo k okipe l e triyanon te gen yon barikad ebyen pandan barikad sa triyanon moun ki te nan zòn triyanon ap plenyen di yo kòmanse wè gen enfiltrasyon ke E kantite ganm yo ap ogmante ofiramezi. E 29, samdi 29, prizsyon ap fèt. Mesye yo finalman yo rive Tiyano. E yo rive jwenn yo jwenn barikad la. Nèg yo retounen Pòtoprens. Y al chèche yon materyèl lou, m kwè yo rele l sa nan 50 si m pa twonpe m, pou vin retire barikad la. De samdi jiska dimanch, yo rive pa fini retire barikad la. Antretan, samdi swa pou rive dimanch, yon bakòp, yo rele l bakòp, se konsa yo rele l pou moun Mibalè, yo rele l bakòp, se yon bakòp idmo ki toujou sou wout la ap mete kontwòl sou machin k ap antre, men kòm pandan de twa jou byen avan, machin pa t antre. epi mesye yo ap fè rezistans yo menm. Vwala ke mesye yo rive nan sitiyasyon kote ke yo a kour de minisyon, kapouch yo fini, donk y ap rele komisarya Mibalè pou yo ta voye swa voye alimante yo an katouch pou kontinye rezistans yo sou wout la. Ebyen, Yo pa janm jwenn yon moun ki te reponn telefòn yo e komisarya a se kòmsi li te fèmen. M pa konnen sa k pase a men kòmsi li te fèmen. Ebyen mesye yo rekile. Lè yo rekile yo vin nan komisarya a, yo pa gen aksè a depo kote pou yo pran ni zam ni minisyon. Aktyèlman kòlè fè mesye sa yo, yo deja pa tann viv, yo di bon e kòmsi yo deside dezangaje. Yo kite espas la, yo ale nan zòn Kafou Pelig. Ebyen, dimanch swa, nèg yo kòmanse avanse, yo rive Mèy, yo rive nan yon ti pon gazole nou konnen ki gen Mèy, pou je pepese ki konn wout la trè byen. Yo rive Mèy, kote baz Minista te ye a. Yo fè yon ti tan la, y ap bwè tafya, y ap prepare yo. Epi, pandan tout tan sa a, kòmsi kri dalam ap lanse,

Donk lè yo rive, yo jwenn tout preparasyon te deja fè pou yo e komisarya a te deja abandone. Yon trantèn de moun, mesye yo te tou tou tout la, yo t ap bwè tafya, yo sou motosiklèt yo, y ap tire anlè men yo potko anpil. Se yon trantèn de moun, lè yo rive, yon pati nan yo Antre nan simityè a, yon pati nan yo antre nan lise a, yon pati nan yo antre nan yon lòt lekòl ki konekte avèk Maison Dieulen nan Bannann ki prèske nan do mòg Jera la nan Mibalè. Epi gen yon pati nan yo ki travèse vil la ki ale Pas Kanòt. Men, yo te gen nan tèt yo yon sèten Ti Jaki. Ti Jaki a se nèg Mibalè, se pa nèg Mibalè, m kwè papa misye yo te ba l mèt. Eeh mkonn moman map pale avèw la la misye kay papal la balmèt moman map pale avèw la la misye te travèse balmèt avan misye travèse balmèt misye te jwenn 2 moun kap kouri soti e ale sou kannòt pou misye make prezans li li fizye 2 moun sa yo e nan dlo a e bò bò pas kannòt la donk gen yon lòt gwoup ki travèse mache a yale enstale yo nan pilòn donk se o fur a mezi ke Kounye a, yo vin santi yo konfòtab, tout moun kouri kite vil la pou yo, pa gen rezistans. Te genyen, te genyen, m ta di, de twa moun ki te nan vil la ki t ap fè rezistans, ki te rete lakay yo. Bon, yo rete fèmen lakay yo, yo pa t ka soti. E se kon sa, e nan sitiyasyon sa a ke Israël Roger Claude di Marco, frè li, yo rete anndan kay la, nèg sa yo rive kidnape de mesye sa yo. Antretan, pa gen moun ki te gen kontwòl egzakteman sa y ap fè. Yo rive nan ri ki pi wo Miraj Otèl la, yo boule ti makèt Madan Remon te genyen an, yo boule detwa biznis ki te nan zòn nan pou kontinye fè zak yo. Yo ensandye kèk kay nan vil la. Men fò m di w tout bagay sa yo ap pase, genyen konplisite, konplisite pa sèlman de sètèn zotorite ki gen responsabilite de la fòs piblik ki ta genyen de moun yo di ki direktè depatmantal polis la, m kwè se sèten Belin Bwaye. Se yon moun ki trè trè trè trè pwòch Direktè Jeneral Lapolis la. Se grenn vant Direktè Jeneral Lapolis la. Non men se bay pa bliye misye te Komisè Pòtoprens. Ki rezilta li te bay kòm Komisè Pòtoprens? Ki fè yo ba l misyon, non sèlman yo ba l grad yo vin mete l Direktè Depatmantal. Ki rezilta li te bay? Donk misye te Komisè Pòtoprens. Donk pou moun ki te konnen nan moman li te Komisè Pòtoprens lan, pou polisye ki konnen yo te avè l lè li te Komisè Pòtoprens lan. Ni mwen menm mwen pa pral evalye l men polisye yo kapab Ekri w pandan n ap pale apre temwaye. Èske se te yon bon teknisyen? Èske se te yon moun ki te konn sa l ap fè? Èske se te yon moun ki te gen kòmand? Pase gen yon ansanm de moun gen kòmand men nan lapolis la. Yo pa konn sa yo rele yo yon pwofon rapò. Yo te gen kòmand. Pa t gen kòmandman ditou. Yo rive rive. Yo rive kote yo rive a. Se kòmsi m ta di yo pwopise rive kote yo rive a. Yo pa t gen okenn kòmandman. Donk, e mwen menm, mwen poko Pou m kontinye pou m ba ou e alò m retrase fil sitiyasyon an pou ou kijan Tchodogal enplike pa rapò ak bagay ki pase Mibalè a. Nan entèval e mesye yo fin okipe Mibalè kounye a san rezistans okun, san rezistans okun. Donk yo rive okipe Mibalè, yo kontinye ap boule kay, yo kontinye ap tire moun, antretan y ap vòlè tou wi, y ap piye, yo piye kote k te gen motosiklèt, Yo piye kay pou yo piye, genyen yo respekte. Genyen yo respekte paske yo te gen de konplis tou ki pa t fòseman de de responsab de fòs piblik etsetera, de otorite. Yo te gen lòt konplis anndan vil la pou yon rezon pou yon lòt ki te avèk yo. Ok, donk yo respekte kote sa yo. Yo piye tout kote pou yo piye. Epi antretan ranfò vin jwenn yo. Ranfò yo vini pou ranfò yo vini avèk flakbèg. Ranfò yo vini avèk tèt fowad san konte sa yo te pran nan vil la. Ranfò yo te sòti Pòtoprens. Donk ranfò sa yo vini e lè ranfò sa yo vini yo gen yon mayo wouj ki sou yo, gen yon tèt mò sou mayo a epi ki ekri Taliban 400 mawozo. Donk sa yo te vini avèk inifòm yo nòmalman pou yo idantifye yo. Donk mwen gen enpresyon nèg yo tèlman alèz yo konnen ke genyen lòd ki bay pou yo pa rache yon plim sou do yo. Donk si w te tande ka plis tire nan vil la se sèlman nèg ki te ap nèg teworis sa yo ki t ap tire nan vil la pat gen okenn rezistans pou di te gen rezistans avè yo oubyen te gen popilasyon pat ka kenbe ankò popilasyon an dezangaje konplètman tout moun dezangaje yo remèt nèg yo vil la bon m di w nèg yo deja rive jis lòt bò lasous nan dèyè kote yo rele nan pilòn tou pre mache mache nèf la donk yo te gentan gen baz yo la donk nèg yo mete baz sou tout wout la. Yo mete baz, yo enstale yon chèf anndan Mirage Hotel, yo enstale yon chèf ki te ki te ti Jaki a, se li menm ki nèg Mibalè, donk se li misye yo te enstale. Donk epi yo ap fonksyone alèz, yo okipe pon an pou ke si ta gen polisye ki t ap soti Sodo, Pase ou konnen Sodo te gen de twa inite Itag etc ki te deja Sodo. Donk yo okipe anba pon an pou pa gen moun ki rive travèse pon Latèm pou rive sou yo. Men pèmèt mwen di w tou, pandan sa ap pase a, e youn nan otorite polis nan Plato Santral yo, te gen yon cha, te gen yon blende nan Sodo avèk fòs spesyalize ki te sou plas yo. Pa prekosyon, pa menas ki te gen sou Sodo apre nèg yo te fè yon tantativ yon dezyèm fwa pou t anvayi Sodo, Donk, mesye sa yo te la depi tan sa a. Enben, gen yon lòd ki bay ki mande pou cha sa a kite Sodome. Direktè depa, mwen konnen yo savan kare mye, m pa gen anyen m pa ka, si m ap pale la m pa ka pa di peyi a sa ki gen direktè depatmantal la k bay, direktè depatmantal polis la k bay lòd la. Egzakteman. Li bay lòd la, l mande pou blende a kite Sodo paske Mibalè gen nesesite e blende a. Lè blende a vini, avèk de twa polisye espesyalize ki te vin ak blende a, li mande yo fòk yo ale e sekirize komisarya ke yo menm yo deja livre a. Mesye yo di, bon, si w rele nou vin ak blende a, sètènman, se operasyon nou panse nou ta pral fè. Mwen panse ke nou pa vin la pou nou ta vin veye komisarya. Ou gen de polis lokal tou, yo ta sipoze veye komisarya a pou nou. Donk, depi la a, E de twa grenn polis ki te soti ench desann avèk misye, misye di nèg yo, Dezangaje, nou pa gen pou n al touye, bay vi nou la, etsetera. Misye di nèg yo kareman dezangaje. Ok. Donk Sodo, aparamman deja kòmanse livre. Men pa bliye ke Sodo, ou konnen lè sa yo rele sistèm atache, etsetera, 2 nèg ki sot nan yon zòn epi ki ale nan gang Taliban an, lè yo rive yo bezwen montre, montre tounen nan zòn nan pou yo al montre se chèf yo ye eksetera, ebyen ou te jwenn deja gen yon gang ki te deja nan lakoup madigra, se yo menm ki te okipe kay majistra Sodo a, se yo menm ki te deja ap fè presyon sou moun ki nan zòn Gros Pyè, Kafou Ti Kanpès eksetera, ebyen pou laplipa gang sa a se te 2 moun ki sot Sodo, moun Sodo

E yon bann gisodo. E. Scoop! Ensuite, li te, li te dirije pa yon sèten Delange Louisiard ki se nèg e Dubuisson. De nèg sa yo, se yo menm ki pran dispozisyon ensandye kay moun Sodo, se yo menm ki pran dispozisyon pou make prezans yo, menm moun fou nèg sa yo touye nan lari a, sa yo te jwenn yo. Donk, se yo menm ki pran dispio, dispozisyon ensandye kay yon ansanm de moun ki anndan vil la ki te nan brigad Sodo. E nan moman mwen menm m ap pale avè w la a, yon gwo travay y ap fè la a, se koupe wout epi bwote sab avèk wòch e mete nan wout la pou si tout fwa lapolis ta yon jou deside montre ke l egziste nan Plato Santral e yo ta di y ap fè wout Sodo pou yo pa gen wout pou yo rive sou yo paske yo menm se kòmsi yo kolonize zòn sa a e y ap mache nan tout kwen kounye an Nou di jèn gason ak jèn fanm ki nan zòn nan, nou pa gen anyen avè nou, okontrè si nou vle rantre vin jwenn nou, vin ogmante gwoup la, n ap antre. Men pou vòt gouvèn e zak teworis ki fèt, Sodo, boule kay, touye moun yo, 2 moun ki te nan tèt zak sa yo se Delanj Lwizya e Klèjo ki se nèg anwo Sodo. Se yo menm ki sanse te nan tèt fè zak sa yo. E answit, nou vin jwenn yon sèten Ti Amos. Ou raple w te gen yon kidnaping, premye kidnaping ki te fèt nan Sodo. Ou raple w te gen yon kidnaping kote yo te kidnape yon pitit yon apantè Sodo. Sa fè yon bon tan. Ebyen, se te sèten Ti Amos ki te fè zak sa a. Ti Amos la te nan prizon Pòtoprens lè prizon kraze. Misye antre nan gang Izo epi li vin al travay avèk Taliban yo. E mesye Amos sa a, li te kase kay Mèt Dibison yo tou a yon sèten moman. Donk, aktyèlman se misye k ap kontwole Kafou Sodo a kounye a li menm. Donk, pou m ba ou, m ba ou omwen twa aktè nan sa k ap pase Sodo e ki gen responsablite sa k ap pase nan Sodo jounen jodi a. Monchè e pou mwen mwen konnen m pa nan kache men voye wòch si map pale ak peyi a fò m di verite a pa gen kesyon 70 pou san sodo sou kontwòl bandi mibalè sou kontwòl bandi e pou m ale e pi lwen avè w nan fim evenman yo se bagay m pral di se yon bagay m pral di la ki ka fè nou tris ki ka fè moun kap tande bagay sa yo kriye e lè nou konnen e doulè Soufrans, kalamite, peripesi, atwosite e ke moun Sodo, moun Mibalè twouve yo jounen jodi a e m pwofite okazyon sa a tou pou mwen di pataje avèk yo e doulè sa a pou m e eksprime solidarite m avèk soufrans yo e ou konnen genyen de moun ki nan zòn Beladè, ki nan zòn Laskawobas, ki di bon nan sa Mibalè ye la tout jan n ka kontribye an nou kontribye. Gen moun ki fè ti pwovizyon, y ap eseye ale pou yo wè si y a ranfòse polis la. Anpil moun nan Mibalè ap chèche bay gaz, sa k ap bay manje ap bay manje. Men ou konnen yo rive y al pote bagay sa yo ale, sitou delegasyon ki soti nan zòn sa yo, nan zòn fwontyè yo. Lè yo rive yo jwenn direktè depatmantal polis, Delege komisè e gon komisè polis yo fèk enstale men se direktè depatmantal la k rekòmande l bay direktè lapolis la pou chanje komisè a sou pretèks se komisè polis la k pat bon yo chanje l yo jwenn nèg yo ap benyen nan pisin se ta fè ap bwè pandan ke moun ap chen ap manje moun nan mibalè Scoop Scoop pandan chen ap manje moun nan mibalè Yo menm nèg yap bwè tafya yap benyen nan pisin ah monchè map pale la fòm diw son tristès kòmsi m santim yon ti jan e kòmsi nou menm ki jounalis e ke ankò map pwofite moman poum salye kouraj nou paske bon tan move tan nou kanpe poun bay popilasyon an sipò poun di sa kap pase nou fè de près la nou ta ka rele yon près santral yon fokis ki kapab pataje enfòmasyon avèk popilasyon an epi pale de kri enfòme popilasyon an. M salye kouraj nou, m swete nou kontinye akonpaye popilasyon an piske sa fè pati de youn nan misyon ke nou genyen. Men, m pa ka kache nou endiyasyon pa m. Ou wè moun ki te pot manje, ki te pot ti pwovizyon sa sot Beladè yo, yo rive y ap tranble, yo tonbe kriye sou plas lè yo wè bagay San Patrik Sikola la. Yo tonbe kriye sou plas. Alò, Sa enpòtan pou mansyone, se pou wè lè pou yo mete moun nan pòs, goumen k genyen pou yo mete yon seri de moun nan pòs, moun yo vle al nan pòs, men yo pa konnen ke lè w ap pran pòs la, li genyen avèk li yon responsabilite moral, li gen yon responsabilite politik, li gen yon responsabilite istorik ke w genyen pou w asime Lè popilasyon sa a nan difikilte, lè popilisasyon nan nan bezwen, ou kapab toujou a dispozisyon popilasyon an. E se sa yon dirijan dwe genyen kòm vèti, kòm dimansyon, popilasyon nan nesesite, popilasyon nan bezwen, ebyen mwen la pou m pwoteje l, mwen la pou m fè sa m kapab pou m evite malè l. Men se lekontrè ke n ap viv jounen jodi an. Donk, an gwo, E konsa m ta ka trase fim, sitiyasyon, e tout sa m ap di la yo. Gen yon moun nan Plato Santral, notamman nan Mibalè, nan Sodo, ki estime gen yon bagay mwen di k pa sa. Yo ka ekri nou, paske yo gen aksè avè nou. Gen anpil, Gari se sanse nèg Plato Santral. E gen anpil nan nou ki gen nèg Plato Santral, donk ki konnen, e ki kapab demanti, ki kapab di, a, Dera se manti l ap bay, gen bagay li di la se pa sa. Donk mwen m ta renmen avan emisyon fini pou yo ekri nou, pou yo di nou, gen bagay mwen di la, se pa sa. Wè Mwen menm m pa pral pale de kay pam pase mwen menm sanse pat gen kay sodo m te gen yon kay ki m te fè sodo se te yon kay pou peleren se pat kay pam se te yon kay pou sèvi kèlkeswa moun ki vini nan sodo se te yon kay pou moun sodo donk se te yon sanktyè pou resevwa kèlkeswa moun ki vini e notamman Gen de timoun ki konn ap fè rezidans e nan moman ke yap gradye etc. Se la nou te konn resevwa yo. Ke nou la ke nou pa la, kay la louvri pou yo. Men jodi an la, lè teyoris debake, e swa pa egwè, swa pa e, paske ou egri, oubyen paske ou estime ou bezwen montre ke m boule kay yon otorite, m boule kay yon chèf, M boule kay Dera etc. Mwen menm sa pa tèlman preokipe m pou kay ki boule etc. Mwen preokipe pou kay malere e malerèz ki deja pat gen mwayen sou san yo, sou syè yo, yo rive konstwi yon ti kote pou yo dòmi epi ou leve yon jou ou depouvi yo de li. Ou mete yo nan sitiyasyon pou y ap dòmi nan raje. E genyen nan yo ki boule e genyen nan yo ki mouri nan raje a. Pase swa medikaman yo te genyen pou sik yo, bon pou moun anwo Sodo k konn Grimèl ki se sè Jan Richa, Grimèl mouri konsa. Grimèl mouri e paske li pat gen medikaman sik li avè l, li mouri. Kote l mouri a, yo la fouye l nan an mete l nan twou. E podyab Jan Richa, podyab Bòs Gi ki ret anfas e kote mwen menm kay Peleren yo te ye a, m pa di kay Dera paske se te kay pou tout moun, m ap kontinye ensiste sou sa. Donk yo boule kay Boss D. Tout moun konnen Boss D se sa ke anpil moun Sodo yo menm rele lenjenyè paske pa gen kay ou kraze bay Boss D pou l pa konstwi pou ou. Epi Boss D se te yon volontè pou tout moun. Li toujou nan fondasyon tout kay kap sa kap fèt nan Sodo. Donk m ba w de sa yo pou anwo Sodo. Yo boule plizyè kay nan vil la men se sitou kay ti mesye ki te nan brigad yo. Ke yo boule. E tèt tèt moun ou wè yo mete sou pikèt y ap ekspoze a, se detwa moun ke yo te jwenn devan legliz la. E gen ladan yo gen moun fou. Ladan yo gen moun ki fou. Donk yo koupe tèt moun sa yo. Atwosite sa yo m pa vle pale, m pa santi m gen kouraj m ap pale de yo. Donk e m gen enpresyon pinisyon moun ki fè bagay sa yo. Lanmò pa janm vle di anyen pou moun sa yo. Sa rive m tou ta di bon Moun sa yo merite mouri bon sa lanmò pral fè pou moun sa yo de se de moun ki pral peye de jenerasyon an jenerasyon m kite pou monkamèl reponn yo m kite pou senjak ki se youn nan patwon sodo reponn yo m kite pou tout lòt sen pwotektè yo reponn yo m ta swete ke lè yo fè envokasyon sen sa yo sen yo rele pou ede yo a se yo k vini se pa sen yo pa bezwen pase gen sen yo pa bezwen m wè se li k ap trennen nan tout lari a se sendenden se li k ap trennen nan tout lari a kounye a.